Dimanch 10 me 2026, nou nan lokal CIC ki se Collège Immaculée Conception kote nou sot patisipe avèk ata ki se Asosyasyon Tonnèl Aksyon ki òganize katòzyèm edisyon konkou de dikte yo ane sa ki fèt nan 2 komin ki se komin Gwo Mòn avèk komin Gonayiv. Enben nou prezan nan vil Gonayiv pou nal pran enpresyon moun yo sou katòzyèm edisyon sa. A note ke katòzyèm edisyon sa fèt nan 2 kategori. Kategori fransè e kategori kreyòl. Donk nou pral pran enpresyon kèlke patisipan. Ann suiv pa bliye non pa m se Wilguens Garçon pou platfòm Guens Gardy Promo. Bonswa. Bonswa.
Kòman w ye?
Mwen byen e ou menm?
Mwen anfòm.
Nou remake ke ou patisipe nan katòzyèm edisyon konkou de dikte ata. Kisa menm ki te pouse w vin nan katòzyèm edisyon sa a? Bon, sa ki pouse m sè ke yo te pase. Lekòl mwen ki se Lise Louis-Diacroix, yo t al envite epi mwen menm mwen eseye patisipe pou m wè kòman sa ye. Mwen e katòzyèm edisyon an. Bon, kòm m pa konn patisipe deja men katòzyèm edisyon sa li vrèman bèl e m vrèman apresye sa paske mwen fè rankont avèk dè moun ke m potko janm rekonèt epi tou fason nou kòman m ka di sa fason nou pale nou ankadre moun yo. Bon se vrèman waww m renmen sa anpil. Men kòman ou te wè kontni yo, kontni yo a savwa tèks ke yo te bay yo e ke yo tap dikte nou kòman ou menm pèsonèlman wè eksperyans pèsonèl ou de tèks yo? Se kategori fransè ke m te pran. Pou mwen menm son bèl tèks epi tou m felisite ekriven an tou alò bon mwen ankouraje lòt moun pou yo patisipe paske li vrèman bèl e mwen fè konesans avèk de mo ke m pat janm konnen. M vrèman felisite Ata pou sa. A note ke kategori franse a se mesye Edgar Dauphin, se ekriven Edgar Dauphin ki li menm ki domine kategori franse a. Pou kategori kreyòl la, se ekriven Litener Laguerre. Donk, ami entènot, se konsa sa ye. E kisa w ap di pou lòt elèv yo? Paske nan filo. Lòt ane ou pa ka gen posiblite pou patisipe nan ata, kisa w ap di pou lòt elèv k ap al gen pou yo patisipe nan konkou sila a? Bon, mwen konseye nou patisipe paske s on bèl, bon m ka di s on bèl pwogram epi tou motive plis paske li konkou dikte a ede m grandi may mwen Epi tou, nou menm, rete motive, fokis, pou nou ka patisipe yon lòt fwa. Kite non w pou nou. Non pa m se Elisma Pierlande. Dakò Elisma.
Nou gen ansanm avèk nou youn nan manb ata yo. Donk nou pral mande l kòman eksperyans lan te ye pou li. Bonswa. Bonswa Gens Gardie Promo. E Jeff, nou konnen se pou lapremyè fwa ke ou patisipe avèk ata. Men kòman ou wè eksperyans lan ane a? Bon, donk, vrèman vre jan ou di l la, donk se premye eksperyans nou ansanm avèk ata. Donk se te yon trè bèl eksperyans. Donk anpil kou moute, kou desann, donk anpil antre soti, donk anpil fatig. Donk jan ke ou kapab konstate l la, donk nou pèdi vwa, donk tèlman nou pale. Se yon bèl inisyativ. Men jodi an se jou J an men travay pa w la kòmanse lontan deja paske nou remake atravè rezo yo anpil foto de lekòl nou pase, pase al fè sansibilizasyon tou sa men lòske w wè katòzyèm edisyon an jodi an se dimanch e jou an pase an byen ki premye sa k moute nan lespri w? Pou mwen menm donk se yon jounen ki antyèman reyisi Donk paske nou jwenn de fidbak ki ekstrememan pozitif nan men patisipan yo. Eske n kapab konte sou ou pou kenzyèm edisyon an pou ata? Wi, ata se yon pwojè l ye, ata nou prale, donk ata prete, donk menm si se pa ta nou menm ap gen yon kenzyèm edisyon. Deja, mèsi avèk ou menm. Nou swete lòt ane ke kenzyèm edisyon sa pi grandyoz.

Fè foto, Aprann kijan pou kenbe kamera pou fè foto menm jan avèk mwen menm antanke yon pwofesyonèl, vini nan nouvèl sesyon sa ki Coaching Up lanse deja.